Konbyen tan vodou genyen l ap pèsekite? Depi lè Vatikan siyen Concordat de Damien avèk prezidan Fabre Geffrard an 1860, legliz katolik kòmanse yon gè san fen kont vodou. Legliz katolik vin kòm enstitisyon ki vin sivilize nou, nan kad sivilizasyon sa a, prensipal èdmi l se vodou. Se sa k fè, premye bèt pou nou pran, note, kaye e plim, se sa k fè an 1861, ennan apre Konkòda a siyen, nan yon rapò yon pè ki rele pè Paskal te voye bay Ministè dè Kilt, li te di, Ministè dè Kilt, pou nou sivilize e moralize Ayisyen yo, fòk vodou elimine. Tande byen, sa se pè Paskal ki te voye l bay Ministè dè Kilt, an 1861 kote l te di, Pou yo rive sivilize tout bon vre pèp ayisyen nan jan yo vle a, nan non legliz katolik, nan non ewopeyen yo, fòk nou rive elimine vodou. Li di, Pè Paskal di, fòk nou elimine vodou pou levanjil la ka pwogrese. Sa a se premye atak Vodou pran nan men Vatikan apre Concordat de l'Amiens. Malgre pouvwa yo te genyen, de 1860 a 1863, gen yon lòt prèt Legliz Katolik ankò ki rele Pè Tisserand. Pè Tisserand te fè yon etid sou pèp ayisyen an diran twazan, li di konsa, 90 pousan moun ki di yo katolik pa janm lage Vodou vre. Menm sou lè yo vin legliz, se manti yo toujou ap fè tout afè yo. Kòm gen gwo zam ki vin plase legliz katolik, pou ayisyen yo pa mouri, yo oblije ale legliz. Se sa pè Tisserand di. Pè Tisserand di kòm lè nou vini, nou vin avèk gwo zam, nou vin a lame, nou vin avèk fòs, Moun yo pou yo pa mouri, yo pè mouri, se sak fè yo chwazi ale legliz. Men se legliz blòf pou yo te ka rete vivan. Men de nanm e de kè, ayisyen yo toujou rete vodouyizan. Vodou a se san kap koule nan venn pèp ayisyen an. Fè pè ki te vin sivilize nou yo kòmanse jape depi nan ane 1861 pou rive nan ane 1960. Se sa k fè lòt bèt toujou pran plim nou, pran kaye nou. An 1942, nan yon liv ki titre Apostolat de 80 ans, lè yo gen 80 tan avèk Konkòda a, yo ekri yon liv ki rele Apostola de 80 tan, Pè Legliz Katolik yo raple fidèl yo ke Vodou atribye ak Satan. Vodou se sòsèlri. Nan batay dyalektik e diplomatik Legliz Katolik te vin fè pou sivilize pèp la te echwe. Malgre yo te ekri liv Apostola, malgre yo te fè soti plizyè nòt, Enben, yo fè plis ke 61 ane y ap bay, y ap fè konba dyalektik, konba diplomatik, enben, an gwo, pè legliz katolik yo, sa yo t ap fè, se jape yo t ap jape, yo pa t janm ka genyen pèp ayisyen an. Sa, malgre 61 ane y ap jape, sa pa t ka anpeche vodou, ki se san k ap koule nan venn pèp ayisyen an, sispann koule. Lè legliz wè li fè 61 an ap fè batay dyalektik e diplomatik kont vodou, enben yo di a definitivman fò nou fon kanpe sou batay dyalektik la, kounye a an nou itilize fòs, an nou itilize ponyèt pou n ka rive elimine yo. Enben, se sa ki pral pèmèt Legliz Katolik pral fòse Leta itilize vyolans. Yo pral di pèp Leta Ayisyen an, si pou yo elimine Vodou a, se vyolans pou n fè sou yo, se tiye pou n tiye yo. Enben, sa pral fè Legliz Katolik ak Leta mete ansanm pou yo ban nou twa kanpay de rejte. Premye kanpay de rejte a ki kòmanse an 1896, ki fini an 1902. Dezyèm kanpay de rejte a ki kòmanse an 1911, ki fini an 1915. Twazyèm kanpay de rejte a ki kòmanse an 1939, ki fini an 1942. Pran bèt! Premye kanpay de rejte a pa tèlman gen fòs, paske an 1902, nou pral gen yon Ayisyen ki rele Nord Alexis ki t ap vin prezidan. Li te kanpe tout fòm de presyon e de vyolans kont vodou. Tout vyolans. tout krim yo tap fè vodouyizan yo ebyen nò Alexis pral soti yon arete pou li stope tout fòm de vyolans tout fòm de krim kont vodou e otorize vodouyizan yo kontinye fè pratik mistik yo kontinye pratike relijyon ak kilt ki soti anndan vodou a. E non Alexis pat kache santiman l pou vodou. Se sa k fè, New York Times ekri yon atik pou pwouve ke non Alexis se vodouyizan. Jouskaske l kite pouvwa a an 1902, pa janm gen pratik de vyolans ki fèt kont vodouyizan yo. Katolik pral rekòmanse avèk diskou de vyolans yo ankò jous nan ane 1911, sou prezidan Antoine Simon. E se sou li e sou li legliz pral rejwenn amitye l ak leta, paske sou non Aleksi, a non Aleksi te koupe tout fòm de relasyon ke yon legliz ka gen avèk leta, legliz rete legliz e leta a rete leta. Se sak fè Antwàn Simon te fè mete legliz anndan palè pou li. Legliz pa menm pran 1 nan pou rekòmanse a dezyèm de kanpay de rejte yo e legliz deklare ke premye kanpay de rejte a se yon echèk, Se sak fè, nou gen yon Ayisyen ke anpil timoun konnen, anpil timoun te gen yon chans etidye nan literati ayisyèn, ki rele Frederic Marcelin. Ansyen minis finans, misye deklare li menm, apre yo pral, pandan yo pral fè dezyèm kanpay de rejte a, Frederic Marcelin kòm ansyen minis finans, te deklare poukisa Vatikan an ap atake vodou, ki se nanm pèp ayisyen an, li tap pi bon, si yo te antre nan edikasyon tout bon, sante ak agrikilti. Sante pou pèmèt pèp ayisyen jwenn ti moso sante, edikasyon pou nou byen edike e agrikilti pou nou jwenn manje pou nou manje. Sa se deklarasyon Frédéric Masselin lor de dezyèm kanpay de Richeté. Se an 1912 ke kanpay la vrèman lanse lè prezidan Cincinnatus Leconte deklare le 15 me 1912 ke li enpòtan pou mete an aplikasyon atik nan kòd penal la ki entèdi tout moun pratik sipèstityez jou li te sipèstityez nan jou 28 jwen 1912, pa bliye, devan Asanble Nasyonal la, Prezidan Cincinnatus deklare li regrete pou tout efò Leta fè, Legliz Katolik e Pwotestan ap fè yo, yo poko janm ka rive elimine Vodou a. Sa e nan palman an Cincinnatus Leconte fè deklarasyon sa a, 28 jwen 1912, li di pou tout efò Legliz Katolik ap fè, pou tout efò Leta a ap fè, pou tout efò Pwotestan yo fè, yo poko janm ka rive elimine Vodou a tout bon. Apre, li, misye di, apre asasina Cincinnatus Leconte, le 8 out 1912, Legliz la pwal lage chay la sou do Vodouyizan yo, pou yo di, se Vodouyizan yo ki asasinen Cincinnatus Leconte, sa ta pral mete machin represyon an plis an mouvman pou yo mache touye vodouyizan. An 1914, se vyolans total ke legliz katolik pral mete ak sòlda ayisyen pou mache touye tout moun yo konnen k ap fè vodou, si yo reziste, e sa ki deziste yo, yo pèmèt yo, yo egzije yo pou yo konvèti e batize nan legliz Katolik. Sa se de premye kanpay de rejte yo. E twazyèm kanpay de rejte a, se an 1939 ki fini an 1982, men ki te kontinye jouska jouska 1986 avèk dekrè lwa 5 septanm 1935 la. Donk, apre nou fin endepandan, vodou a fè an pèmanans 125 an li ap pèsekite. Ebyen. Sa k fè Duvalier te jwenn posiblite pou l te kontinye atake vodouyizan yo, se paske Duvalier te gen yon dekrè lwa ki te vote le 5 septanm 1935 sou prezidan Sténio Vincent, ebyen sa vin pèmèt ke Duvalier masakre anpil vodouyizan tou malgre Duvalier se yon nèg nou te kapab di k ap fè vodou anba chal. Vodou nan sans pa l. Vodou pou detui pwòp frè l ak sè l. Men se pa vodou ki pèmèt ke Ayisyen yo enben yo kapab reveye sou plan ekonomik, sou plan sosyal e sou plan politik. Men, sa pa anpeche vodou a, malgre tout fòm de pèsekisyon l ap sibi, Vodou a fè legliz katolik la moute anpil mòn. Depi lè kolon al dèyè nou sou bato pou vin fè nou esklav, yo rive di nou se pa moun nou ye, se bèt nou ye. Kolon yo te fòse nou batize nan legliz paske yo te di vodou nou an se sòsèlri. Sa vle di legliz aksepte esklavaj e vodou kont esklavaj. Kisa nan 2 sa yo ki sòsèlri? Sa ki aksepte esklavaj la ou sa ki pou esklavaj la. Yon ti istwa de nèg ak negrès ki t ap pwatike pwatike vodou nan koloni an. An 1667, gen yon pè ki te rele Tèt ki deklare pa gen oken esklav ki ka pwatike vodou nan koloni an. Paske yo menm, ki te nan pwovensi, nou te fè yo renonse ak vodou e batize yo nan legliz katolik. Nan dout kolon yo te genyen, paske yo panse gen esklav ki t ap pratike vodou, se sa k fè nan il Sen Kristòf, yo te pran yon ar arè 23 novanm 1686 pou entèdi esklav ki ap fè gerizon anba tab, esklav k ap fè seremoni pou revòlte, esklav k ap predi sa ki gen pou fèt nan ane sa a, yo kondane aksyon sa yo e rive fè konnen se ak demon esklav sa yo ap itilize pou kapab kominike avèk moun yo. Arè sa a pa t anpeche an 1750 genyen plizyè esklav ki te trè kiltive de istwa ak kilti afriken an ki te vini nan koloni an e kòmanse ap anonse fen de lesklavaj kote yo te vin deklare ke lwa yo anonse y ap vin libere nou Pami yo, gen youn ki te trè popilè ann Ayiti ki te rele Makandal. Apre endepandans nou an 1804 pou 1860, vodouizan yo t ap pwatike san difikilte, men yon pakèt chèf deta e konze pral bay valè ak legliz katolik e kòmanse pèsekite vodou a, se sa pral pèmèt kòd penal 1836 nan atik 246 ke tout moun ki ap pwatike vodou.